Hello salut tout zanmi nou retrouve nou la nan Mexico nou nan eta Chiapas kote nou vin vizite yon chan aktyèlman nou nan chan la men Mexicain an li di nou konsa li pap ka fè entèvyou avè nou paske se español li pale men li ban nou aksè nou kapab mache nan chan epi fime epi bay reyalite a jan li ye a dakò ann swiv ann viv reyalite an. So, jan m te di w la, nou deja rive nan espas la. A vle di kote, premye bagay ke nou pral montre w, nou pral montre w e yon pati bwa kòm si, bwa sa yo ki sa yo fè avè yo? Yo koupe yo epi y ap gen pou yo fè pwent bwa a, epi lè yo fini y ap pike bwa sa. Epi bwa sa pral pran, li menm lè l fin pran epi L ap pouse bèl kreyòl epi yon lòt moun kapab achte bwa sa ankò pou l retounen plante l ankò. Youn nan bagay Ayiti tou pa gen, tankou bwa sa yo fin fè pwent li konsa epi y ap annik, yo p ap fouye tou mete l non parapò de pwent li k deja fèt la y ap annik plante bwa. Ou konprann sa m di w lan? Dè bagay kòmsi Ayiti nou menm tanske pou n ta plante nou oblije detwi ou konprann sa m di w la e dotan plis nou pral montre w lòt lòt bwa yo plante ankò e nan chan ou wè sa m di w la a vle di bwa sa a men kòman yo fè pwent li lè yo fè pwent li konsa epi y ap gen pou yo pike l pandan yo pike l la kòmsi e pwent bwa a dwe antre nan mezi konsa nan tè la epi lè fini. pou l rete, pou l kapab boujonnen. E se konsa, ave di lè n fini la, nou pral montre w lòt bwa ke yo plante e nan chan sa a kote nou ye, n ap vizite a. Ou wè, ou konprann sa m di w la? Ave di se konsa y ap plante bwa a. E bwa sa yo, yo sèvi avè l pou yo kapab fè bare. Ou konprann sa m di w la? A vle di bwa sa yo plante yo sou lin, men bwa nou tap tou la, men kòman bwa a plante sou lin, men kòman yo plante bwa a sou lin nèt yo plante tout bwa yo, ou konprann sa m di w la, bwa ou wè yo te fè pwent yo, sa a se yon mòso mayi yo gen plante la a, ou konprann sa m di w la, sa a se jis yon mayi yo gen plante la a, gen yon òganizasyon k ap travay. Bwa nou tap montre w la, men kòman bwa sa yo ye lè yo vin plante yo, yo vin grandi men kòman yo ye, men kòman bwa a ye. Sa vle di nan peyi dayiti tanske pou nou ta plante se detwi nou detwi. An ayiti nou pa ka konstwi so nou plis kwè nan detwi, nou kwè nan detwi bwa, nou kwè nan detwi lanati, nou kwè nan detwi moun tanske pou nou ta pap konstwi ou konprann sa m di w la. Peyi serye se sa nèt men bwa a men kòman bwa a vin ye sa vle di lè yo plante bwa sa a men ki fason bwa a vin ye mezanmi si chak ayisyen ta plante yon pye bwa Pou pi piti nou tap gen yon Ayiti ki chanje vrèman. Finalman pran ti chèz ba ou chita pou nou esplike w gouvènman meksiken an mete yon òganizasyon sou pye e nou pral montre w kòman li ede pèp li a avanse nan sans sa pou pèp li a pa sòti ale lòt peyi. Kidonk sa a se yon bwa yo plante ki rele woule e nou pral ba w detay de woule a epi sa a se bannann yo gen plante tou osi nan chan sa a kote nou ye a. Kidonk woule a yo plante l epi nou pral gen pou n montre w semidjèl woule a toutalè. Sa a se woule a. Yo plante l sou lin, sa vle di se lè pye a piti la a men Men kòman n ye, a ve di si w ap gade la a nan chan an men kòman pye woule a ye, a ve di l ap gen l ap pou l grandi epi nou pral esplike w kisa yo fè avè woule a e. E finalman woule a, pye bwa sa a gen lè yo plante l konsa a ve di lè l gen 7 ane y ap kòmanse fè lajan avè l diran 7 ane. Sa yo se 2 pye kakawo ki gen nan chan an plante tou sa a w ap gade la a e pye nou wè ki pi kout yo sa yo se kakawo. Kidonk se avè kakawo a yo fè chokolat. E se li menm nap viv la a men pye yo, se yo menm. A vle di l gen pou l dire yon nòm de tan, pa rapò de yon nòm de tan epi y ap kòmanse fè lajan avèk akawo a. E se konsa mezanmi nou mete yon ti tan disponib pou nou montre w chan an e pou nou montre w kòman gouvènman mesiken an bay pèp li a le bra e pou pèp li a kapab travay Ayiti yon bagay ke nou pap janm benesifye anyen de gouvènman nou an. Mezanmi peyi serye se sa nèt ave di gouvènman an prè pou l ede sak nan nesesite yo, sak pi ba yo, etan done Ayiti nou pap jwenn sa, nou pap jwenn sa se pou rezon sa tou gen yon pati ki rete chita la yo pap bay tèt yo aktivite yo pito chita fè gang fè zak teworis. Men kote nou rive nan faz kote nap montre w se Mitchell la sa se se Mitchell woule a men kòman wap viv li la se li menm sa se pye bwa sa yo pran yo plante l epi ki vin grandi se li menm nou tap montre w talè a koulye a nou pral montre w lè l gran kòman li ye men woule a men li men kòman li vin ye lè l gran epi se avè woule sa a tou yo pran yon lèt ladan l kòmsi pou yo kapab fè yon pwodui ke ou wè doktè yo itilize nan lopital yo, yo fè gan avè lèt k ap soti nan woule a. Ou konprann sa m di w lan? Kidonk, pou yo arive fè lajan avèk bwa sa a ke nou t ap montre w, m montre w la, sa vle di, admeton ke bwa sa a fin gran, li rive nan nouvo sa a ke n ap gade la a, koulye a la yo pral gen pou yo kòmanse fè lajan. Sa vle di chak jou yap gen pou yo kòmanse koupe bwa sa a. Wap gade si wap gade bwa sa a la wap wè kote li gen yon mak ladann. Se avè yon kouto espesyal ya prale yap antre kouto a nan bwa a tou dabò epi lap gen yon lèt kap sòti. Lèt sa a kap sòti a yap pare yon tas anba li epi lèt la pral tonbe nan tas la epi se lèt sa a yo pral pran pou ke yo vann li epi pou yo kapab fè gan. Ou wè doktè yo itilize nan lopital yo wè, si w ap gade la fò w wè kote mak kouto a ye e depi ke w kòmanse travay sa a se chak jou nèt w ap ka fè lajan avèk bwa sa a e chak jou nèt jodi an ou vini ou pran yon pati, demen si Dye vle wap gen aksè ankò pou retounen nan menm pye bwa ankò pou kapab kontinye fè lajan avèl ou konprann sa m di w la. A vle di se konsa gouvènman mesiken an òganize li avèk sa ki rele Sembla de Vida a, se kòmsi pou l ede malere yo pou yo pa al nan lòt peyi, li ba yo posiblite mwayen pou yo travay. Posiblite gouvènman an ba ou a, patisipasyon ke yo ba w chak mwa a, sa pral depan de kantite tè ou genyen. Toutotan ou gen plis tè, ou jwenn plis lajan. Men si ke ou gen yon ti kras tè, y ap ba w 4,500 peso chak mwa. Men si w gen plis tè, w ap resevwa plis lajan. Se yon fason pou yo pa ale nan lòt peyi, ou ka konprann sa m di w la. Se yon bon òganizasyon ki rele Sembla Devida, se yon bòn ide gouvènman an genyen pou l ede pèp li a. Se pa yon kòb gouvènman an prete ou, se yon kòb li fè w kado chak mwa. A vle di pou w kapab plante e. Se yon èd pou kapab plante, fè jaden w. Efektivman, lè lè a rive ou rekòlte, ou pa gen ni yon goud w ap gen, ou pa gen ni yon goud w ap pral bay gouvènman mesiken. Se yon bòn ide, se yon bon òganizasyon ki genyen lakay ki nou menm nou menm nou p ap janm jwenn yon bagay konsa nan men okenn prezidan. Bagay an Ayiti nou pap jwenn nan men okenn prezidan, nou pap jwenn nan men ankenn premye minis. Sa vle di tout abitan ki deside, tout moun ki pi ba yo, sa vle di y ap gen posiblite chak mwa pou yo resevwa 4500 peso pou ke yo kapab fè jan de travay sa yo. Epi lè rekòt la bon, l ap rete pou yo menm ki se pwopyetè la paske prezidan an pap gen anyen pou l wè anvè. Sa wap fè a sèl sa gen moun kap vin vizite wè si w travay jaden an, si w fè egzakteman sa ke w te dwe tap fè a, epi se konsa òganizasyon ap fonksyone, men chak mwa ap gen patisipasyon sa wap resevwa, epi pou ke w travay pou pa ale nan lòt peyi jan nou menm ayisyen ke nou fè l lan. A ve dire la ou kapab wè yo plante ki donk ou le a yo plante platan nan sa mdo lan a ve di yo plante lòt bagay ou si a ve di yo jwenn èd sa nan men gouvèdman bagay nou pap jwenn lakay Finalman, gen moun ki resevwa plis ke 4,500 peso, sa pral depan de kantite tè ou genyen. Toutotan ou gen plis tè, ou resevwa plis lajan pou w ka fè travay ou. Se yon fason pou moun yo pa ale nan lòt peyi. Se yon òganizasyon ki byen fonde e etandone lakay nou pap jwenn sa. Ebyen si ta gen yon dènye mesaj ke m te ka voye bay gouvènman an, ebyen gouvènman asime reskonsablite w, ou vwayaje lòt kote. Premye minis N al lòt kote, nou plen pòch nou. E ou di mwens tanske pou nou ta fè yon bagay kòm si ki te kapab rede popilasyon Eritire yo nan sa yo ye a, nou depreferans n ap siyen depòtasyon pou yo voye yo Ayiti, e kwè bann kabrit. E mwen kontan tou wi, se pa sèl yo menm y ap voye Ayiti, e gen nou menm ki nan, ki, ki byen plase nan gouvènman leta a tou, ann Ayiti.